Lion fè Fednaelle anpil pwomès. Li deside met jenou l tè pou l mande Fednaelle anpil padon pou anpil bagay ke li menm li pa menm rann kont ke l fè Fednaelle. Jis pou l di kòman l renmen l. Ta sanble pou l mande l, Ki kote w te ye dat sa? Widiana menm fè yon bèl jès, li swete Fednaelle bòn fèt, fanatik yo pa pran l bèl ditou. He he, si nou pè zen rale kò nou pral gen zen pral gen zen pral gen zen.

Ou menm kap gade m lontan ki poko janm abòne kisa wap tann map envite w kounya klike sou ti bouton wouj sa wap gade a abòne pa bliye peze bouton notifikasyon pou pa janm rate youn nan video lèm poste kite yon like kite yon kòmantè kòm dabitid mwen toujou kite nou avèk entròm nan avan epi map tounen talè konsa pou video an. M pral pran san m avèk tan m pou m li pòs sa ke Lion te ekri pou Fednaelle. Li te fè konnen ke, Happy birthday, mon amour, you are my all, Fed cheri, mwen mande w padon paske mwen konnen m te renmen w, men franchman, Mwen pat konn si se te nan nivo sa. Mwen mande w padon paske m renmen w twòp. Padon paske m twò renmen kole sou ou. Padon paske m deside pou m fè tout rès vi m avè w. Eeyy! Ou woy nan mòd Natacha! Antouka, Lion deside pou l fè tout rès vi l avèk Fednaelle. E l fè konnen ke Padon, paske m pa t gentan vin nan vi w depi avan sa. Fednaelle, Padon, paske m di w je t'aime 7 fwa pa jou, koz m petèt sa ka nwi zòrèy ou. Men, se fòt ou, paske m renmen w plis ke w renmen m. Pou m pa di ke m renmen w twòp, note byen. Padon, hum, pou sa m pral fè jodi a. Men, mwen oblije fè l, paske w se bout souf mwen. Donk, sorry, Mwen pa ka kite w ale. Si non, ki jan m ap fè respire? Hey! Byen dè fwa! Ou konn pa tande lè m pale avè w. Ou konn fè ti maledve. Men avan tou, nou se moun. E m ap mande Bondye pou l chanje sa yo lakay ou. Yon lòt fwa ankò, bòn fèt madanm mwen. Hey! Hey! Bòn fèt madanm mwen! Mezanmi, E pa ti lò non k pa genyen nan pòs sa a. Pou yon nèg kòmanse mande yon fanm padon san ke fanm nan pa fè l anyen, padon pou kisa? Padon paske l renmen l? Heheheh! Humm! Ban m rete la, ban m rete la sou pòs Lion an. Lion mande Fednaelle anpil padon e l fè konnen ke l vle fè rès vi l avèk Fednaelle. Bon, mwen m timoun toujou, m poko konprann sa sa vle di. So, aprè ma konprann. Yon lòt fwa ma konprann. So, si gon yon moun ki pi granmoun pase m, fè m konnen sa sa vle di lè yon gason di Li fè w pwomès ke l vle fè rès vi l avè w. So, moutre m. Pase m poko konn anyen, m timoun toujou. Hey! E Lion m tande ki di bagay sa. So, Lion fè yon bèl pòs, pòs la vrèman bèl, pòs la gen lò ladan l antanke yon gason paske pa gen fanm ki pa renmen gason chouchoute yo. Pa gen fanm ki pa renmen lanmou nan gason. Dayè se sa ki yon relasyon. Lanmou, respè, senserite. Fòk ou bay lanmou an. Pa ka annik sot travay vin moute kabann ou. Non, non, non, non. W ap bo madanm ou cheri kòman jounen w ye? Kòman timoun yo ye si w gen timoun sesi selòt bon. Tout fanm dakò avèk sa, yo vrèman renmen sa e yo chouchoute gason nan sans sa lè yo jwenn yon gason nan men yo ki konsa. Gen yon fanatik ki te fè konnen ke, Bon wi Lion, kote w te ye dat sa? Antouka, Ou moutre nou kew renmen Fedou anpil toujou bal love la pou mwen souple an pasan pandanw nan forè a ou pa jwenn yon tig pou mwen pitit hee tig sa ta renmenm janw renmen Fednaelle la konbyen moun la ki resanti Lion ap bay Fednaelle bag la pita bon fanatik yo devine kèk bagay paske Lion fè konnen ke li vle fè rès vil li menm avèk Fednaelle Fednaelle se bout souf li l paka kite fanm sa ale paske li menm li pap ka respire lè fanm sa deplase so ou menm ki pi gran pasem ou menm ki konn sak rele lanmou ou menm ki gentan renmen deja mwen menm timoun mye fèm konnen nan kòmantè la dim kijan bagay la ye dim kisa Lion bon si gon gason la kap gade video m nan fèm konnen poukisa Lion eksprimel konsa a devan Fednaelle li te fon lòt pòs li te fè konnen ke 7 fevrier Son dat ki lou anpil paske li se fèt madanm mwen Fednaelle. Kit peyi a cho oubyen frèt map aranjem poum fèw pa janm bliye jou sa baby love you. Hey jezi bon sa lion gen dim sa lion gen paske gen de bay lion ap ekri mpa konnen si se kèk 20 tan 50 tan l te ekri yo nan yon kaye met la epi l jis annik bloup li lage yo nan kòlèt fanatik yo paske nou konnen Fednaelle gen anpil fanatik kap swiv li ki apresye travay li ki renmenl so tout otan li jwenn yon moun kap bal love se konsa fanatik yo ap rale ou fanatik yo renmen lion anpil tou paske lion montre li menm li bay fednaelle love li fèl santil fanm li pa vini poul denigre madanm ni e premye pòs la sak atirem ladann kotel fè konnen ke madanm ni pa konn tandel dèfwa e konn gen ti maledve ki fèt antre yo sa rete antre yo epi yo ranjel dayè Se lòm nou ye. Dan avèk lang konn mòde. Pa gen relasyon ki pa mòde detanzantan. Pa gen relasyon ki pa bay ti kout pwen, ki pa bay ti fout, ki pa bay ti mèd. Oh oh! Apre sa ou tounen nan madanm ou, epi mari ou tounen nan ou menm. That's it! So, pa gen moun ki pafè. Li di l tèt dwat la. San l pa denigre madanm ni li jis ba w reyalite lavi nan tout relasyon kenenpòt moun li ye a. Li te fon lòt pòs ankò li fè konnen ke mwen pap okipe pyès moun. Paske se nan jipon w mwen vle kwoke. Madan mesye a klere wi. Eske nou wè madan kiyès ki la silvouplè madan lion wi m wè. Tag madanm lan pou mwen ak tout mari l souple. Mwen jis santi m kontan. Mwen jis santi m kontan. Of course, ki nèg ki kwaze yon bon fanm, ki nan gou yo, Sa yo tap tann pou yo pa kontan. Ki fanm ki kwaze yon bon nèg ki nan gou yo sa yo tap tann depi lontan ke yo pat jwenn nèg la fè yo viv li pou yo pa kontan of course nou tou 2 kontan em byen kontan nou tou 2 kontan pitit pa dezonè pou anpil moun ki toujou panse sa Fednaelle gen 2 bèl pitit se vre men se kounya lap viv lanmou l pot ko viv avan l te fè pitit l te jis te fè pitit men l pat viv lanmou gason l pat viv kòman yon gason te trete yon fanm byen petèt So kounye a li jwenn li, li pran l avèk de bwa e Lion li menm pran l tou avèk de bwa pou l montre l ki sa k vrè lanmou an. Nou vin sou tè a nou pa vin rete. Sa w wè Bondye di se yon fi yon gason so yon fi yon gason met tèt yo ansanm y ap fè afè yo kè yo kontan se bèl bagay se bat bravo paske deyò a pa gen anyen lè w gen moun pou w la nan men w Pwofite avèk li, ba l love, di l kijan l enpòtan, pa tann se lè l pa la pou w ap di kijan l enpòtan e pòs Lion an vo lò anpil. Chak grenn pòs Lion fè nan moman pou Fednaelle yo vo anpil lò. E nou ka remake sa, kè Fednaelle kontan, li leve sou kabann lopital la byen rapid paske l gen yon Lion sou kote l, antouka! Enpatik touye m nan pòs Lion. Lion te fè konnen ke l ap ret kwoke nan jipon Fednaelle, Milova menm fè konnen ke se nan kilòt li e pa nan jipon l wap koke paske Fednaelle poko janm mete jipon woy bagay lontan vre wi Lion ap pale la granmoun ki konn met jipon anba rad yo anba jip yo wi antouka banm kite ti sa la jis poul pa fè zen Milova di konsa ke Fednaelle pa konn met jipon se kilòt sèlman n konn mete sa vle di se nan kilòt li Lion wap rete e pa nan jipon l wap koke Gèlè nan jip yo l tap di nan Demi Lova gèlè nan jip Lali yon tap di nan jip Fednaelle yo lè Fednaelle met jip se la l tap kwoke l tap rete la so kòm li konnen Fednaelle se kilòt li mete l pa met jip ou kounya next time li yon di kilòt pa di jipon paske Milova ap chare w wi next time ou di jipon Milova ap chare w. Menm fanatik yo anmède Lion. Lion tèlman met lajwa nan kè fanatik yo avèk pòs sa, gon fanatik ki te fè konnen ke sanble se pa sèl Jojo kap kwoke nan gòj yo non, Fanm sa, se 7 fevriye li fèt, avan solèy klere, kidonk, kit gen solèy, kit pa gen solèy, l ap klere e l ap vanse pou pi devan. Li yon kontan papa, kè li yon kontan, depi yèswa timoun, depi nan aprè midi kè li yon kontan, se yon kesyon de 7 fevriye, 7 fevriye sèlman ki nan lespri Lion, ki p ap janm efase. Bon, antouka. Kite m veye. Pase pòs li yon di yon bagay la, li vle fè vi l avèk Fednaelle nètalkole. Li pa p okipe oken moun, li vle kwoke nan jipon Fednaelle. Bon gadon porèm, ou kwè se porèm Jezi, bon m pa konnen. Gen yon fanatik ki te fè konnen ke loll waww mwen anvi di l bòn fèt men m pap gen kè sa koz son move jou, mwen swete Bondye pwoteje l e toujou ba li fòs pou l kontinye konbat move bagay antouka Plis siksè e di Bondye nou an mèsi pou jou a. Oh waww Lion sa ou ekri a touchem anpil Bonne fête Queen best actrice la ke Bondye beniw anpil cheri ou merite sa mwen vle pou al pi lwen nan siksèw, ou manifik epi ou gen anpil talan mezanmi fanatik yo sèlman se love yap vide sou Fedna e Lion ankò vide anpil love Mwen menm mwen li yo tonbe mande padon verite mwen se son bagay li yo gen a fedna se lèm kòmanse li pòs la m li pòs la m di kèt mesye li yo pa nan rans li yo just kòmanse mande padon mande padon pou yon seri de bagay ke li pa menm k fè fedna pa menm konn poukisa li yo ap mande padon jis li yo deside poul mande padon paske li merite sa li jis merite mande padon widiana te fè yon pòs poul te swete fednaelle bòn fèt Gen anpil fanatik ki pa t asepte, konsa tou gen anpil ki asepte. Ann pa rete sou medyokrite a, ann bliye le pase, ann resevwa Bòn Fèt sa ke l di Fednaelle la. Li te fè konnen ke, Mwen p ap vin fè bèl diskou jodi a pou m di w Bòn Fèt Fednaelle François. Men, m ap pwofite de jou sa pou m di w tout sa m santi, tout sa m pa t gen chans di w. Rankont mwen avè w pa t yon move souvni. Mwen poko janm di yon jou m te regrèt dèske m te rankontre w. Pa gen moun ki pafè. Nou tout se efò n ap fè. Mwen pwofite de jou fèt ou a pou m fè w konnen ou spesyal pou yon pakèt moun. Ann sispann bay fanatik a di sou nou, ann fè lapè, pou yon fwa nan vi se laj k ap monte, nou p ap vin pi piti. Anpil fwa, se paske nou pa reflechi ki fè yon seri de bagay ap rive. Mwen swete nou menm ki di nou se fanatik fidèl Fednaelle yo, nou pa vin fè pale anpil. Koz, jodi a, ann evite deranje l ak vye kòmantè. Pliz, mwen adrese mesaj sa a avèk Fednaelle. Ann montre nou pi fò ke tout sa yo, n ap mande Bondye pou l beni w plis ak pitit ou, fanmi w, ke l akonpli dezi ou yo, enjoy ou, marenn. Mezanmi avan nou gad konbyen mal yon moun fè nou panse konbyen fwa li fè yon byen pou nou. Bon nou wè Widiana deklare li menm dè bon pawòl nan pòs li an kote ke l swete Fednaelle bòn anivèsè paske jodi an Fednaelle ap fete avèk tout zanmi tout fanmi epi tout moun sou rezo sosyo a konnen l ap fete fèt nesans li ebyen Widiana te chwazi youn nan patisipan sa yo ki tap patisipe pou di Fednaelle bòn fèt, li pat dòmi sou sa, li pat rete sou sa. E na byen gade kote Fednaelle te voye dè mo rekonfò pou Widiana ki ale fè aksidan pandan kel fèk ale Sendomeng, ki kouche avèk yon pye kase. De mèm pou Widiana tou, li fè yon bon bagay, yon bèl jès, Gen anpil fanatik ki pa kontan jès la, ki pa asepte a jès la, yo fache anpil anpil, yo pa dakò pou jan sa te pase ant Widiana avèk marenn li, li te di ki te la pou li, ki e l toujou di sa, l di se yon bon zanmi e l toujou di Fednaelle se marenn li la nan pòs li an. Pòs rekonfò pou Widiana Fednaelle te fè a, l te fè konnen ke Bondye renmen tout pitit li, ke Bondye ede w travèse enpas sa E priye, mande l ba ou direksyon pou w grandi plis, ou gen twòp avni devan w pou w ap sakaje kò w konsa, pandan w poko menm kòmanse, prepare avni w, epi l te mete ti sin, Bondye avè w kòmè, li t ap pale avèk Widiana tout moun te sezi lè Fednaelle te premye fè pòs sa, e m kwè se pòs sa ki touche kè Widiana ki fè Widiana kanpe la pou l di Fednaelle toujou marenn li se te yon bon zanmi l te kwaze li p ap janm regrèt sou chimen l se yon moun ki toujou la pou li e l fè konnen ke Fednaelle stil marenn li antouka yo deside fè l konsa tout moun sipoze asepte l pa gen joure pa gen woyy pa gen pale anpil antouka se la map mete fen avèk videyo an pa bliye si ou poko abòne avèk lòt chanèl mwen yo Doudoune Life Predidoune Style abòne fè sa kounye a chanèl sa yo pa chanèl aktyalite e si ou poko abòne avèk chanèl sa ki se chanèl aktyalite Doudoune Blackations or Team Doudoune fè sa kounye a bay nap wè nan yon lòt videyo. Enjoy!